Ingen non ben Jesús Cristo.
Amen. Amen e nou salye tout moun nou salye tout moun alò e nou konn non an deja e Evel Michel jounalis spò lan e nou te semèn pase nou te toujou di ou in fwa ke nou lanse mesaj lan alò Tout moun kapab poze kesyon e nou menm nap vin avèk repons yo pou nou. E alò nou reponn anpil gen anpil repons ki bay sou nan kòmantè lan, men konsa tou kòm nou te pwomèt ou jodi an la nou vini avèk repons kèk repons pou nou e pou moun ki te poze kesyon yo e pas. Wi alò ke nou remèsye le senyè premyèman epi. Nou remèsye osi Mèt Evel et notre journaliste ke non pa m kòm toujou se votre ami fidèle et Elie Desunor et pasteur de Église Chrétienne Communautaire La Grande Commission toujou entènasyonal epi espesyalman Capoti Haïti e n ap salye tout moun ki ap koute nou yo nan plizyè batey tankou nou genyen e Pastè Raymond Germain ki depi Pancho Mater. epi nap salye tout moun los algodones nap salye ankò pastè nou yo ki tou patou ki imbèl ki tou patou nou salye yo nap salye ankò reveran pastè milyen depi ki gen yon gran ministè ke nou toujou preche avèk li El Padre Granero epi nou salye tou Pastè Eli mon ami e mon collègue e legliz li Maimong nou salye yo e Pastè Jacob osi epi tou nou salye tou e tout moun ki te poze kesyon semèn ki pase an. E mèsi paske ou te satisfè tou. Alò m pa di pou w satisfè avèk mwen san pou san, paske antanke lòm. Men mèsi paske ou sipòte nou tou. E paske ou konnen lòm sijèt a lerè, paske erè se domèn lòm. Men ke mwen remèsye nou pou kesyon nou poze yo. E mèsi pou kesyon, pou repons ke nou bay deja. E n ap kontinye e pote kèlke eklètisman tou. E nou, epi nou pwofite salye tout pdg yo. nan kap fè gwo travay nan peyi dominikèn m pa menm bezwen di pouki nou konnen pouki sa deja paske la pridans toujou de miz paske m pa menm bezwen di pouki sa nou salye yo oubyen ki travay nap fè men ke mwen vrèman apresye travay nou tout pdg ki avèk e mete men li. Mèsi. Ok dakò nou pa gen pwoblèm ok nou pa gen pwoblèm pastè pa nou pastè Eli e alò kòm nou te pwomèt e piblik lan nou tap vin avèk repons yo pou e wi nou vin avèk kèlke kesyon pou past alò kesyon sa yo se moun E fanatik yo ki ap swiv ou ki poze yo. Alò nou genyen e Papito Jean Simon. Alò ki di Shalom solda. Kesyon pa m lan, Pastè di Pòl pa t batize disip Jan Batis yo ankò. Èske li ka esplike travay 19 vèsè 5 e 6 oubyen Ak 19 vèsè 5 a 6 Paske e ou di Pòl e pa t batize Jan Batis, moun Jan Batis yo ankò. Bon, e egalman, espirityèlman, e nou ka wè sa tou senp. Paske nou wè Jezi t al kote Jan pou Jan te batize l. Paske Jezi te òm san pou san, Dye san pou san. Men nou wè ke Lè Jan t ap, oubyen lè Jezi t al kote Jan pou Jan batize l, nou nou wè kòman sa te pase. E Jan pa t menm vle fè sa paske l konnen travay pa l la oubyen batèm pa l la se te sèlman se yon batèm repantans. Men Jezi men Jezi menm te reponn Jan kite sa fèt konsa. E nou wè ke a pandan Je pandan Jan fin batize Jezi epi nou wè alenstan gen yon gen se le Sentespri desann sou Jezi an fòm de yon pijon ki montre ke Jezi antanke Dye san pou san, òm san pou san sa vle di nan pati òm nan apre l fin batize ebyen ke ebyen ke kounye a li kounye a li resevwa yon batèm espirityèl batèm espirityèl sa vle di pou montre ke se pa plonje l bezwen Oubyen ke oubyen ke pou pijon te plonje'l ankò, pou Bondye te plonje Jezi ankò, men otomatikman ke ke ke li vin resevwa batèm de repantans lan, sa vle di kòm yon senbòl, se pa paske Jezi te bezwen repanti, men ke men tout sa Bondye ap fè li fè avèk yon senbòl, e e Bondye respekte sa ke li etabli, ebyen ke ou wè ke kote ke pijon an desann, sou tèt jezi epi li di sa se pitit mwen renmen anpil la lèl pale koutel
Ok ok. Men men jezi pat gen tounen batize ankò. Ok m rete kwè e frè papito ou tande si w aksèpte si w kwè e si w aksèpte avèk repons lan wap fè nou konnen nan kòmantè la e touswit nou pati avèk e Dineyan Pierre Marc E se yon lòt moun ankò ki poze kesyon. E Dineyan Pyè Mak li menm, li di konsa, E èske se nan relijyon pou m kwè oubyen nan Bondye? Sa se ke, sa se premye kesyon Dineyan Pyè Mak. Bon, e nòmalman, paske mo relijyon an, depi nan lang e Ebre, e lang grèk, li sinifi yon moun k ap chèche pou l aprann de Dye. Bagay mo relijyon an. E nou aprann nou di ke depi avan Jezi te gentan gen relijyon. Sa vle di ke nòmalman yon moun k ap chèche yon relijyon, otomatikman li vle di l ap chèche aprann de Dye. Men sa pral depran, men sa pral de, men sa pral depann ki sa, ki doktrin ki anndan relijyon an. Ou konprann? Sa vle di ke, e men nòmalman yon moun k ap chache yon relijyon, k ap chache relijyon, si se pa yon espri fou nan tèt li oubyen ke yon espri, yon espri e vrèman ki pou gagote l, ebyen ke si se Bondye l ap chache aprann pou l konprann sa, pou l konprann, pou l konprann mistè Bondye, Ebyen li pa mal, men sa ou bezwen an se Jezi ke ou bezwen rantre nan lavi ou pou kapab sove se pa sèlman al chita nan yon legliz oubyen ke nan yon relijyon oubyen ke pou kreye divèsyon men se jisteman pou aprann Bondye e e sensèman e espirityèlman e biblikman. Ok, daprè fason ou pale ou vle fè e frè Dinéan Pierre Marc konnen e se nan Bondye pou l kwè? Nan Bondye pou l kwè men non sèlman tou Men ke men, men fòl pase tou nan relijyon. Ok, li dwe pase, sa vle di, e relijyon an se chemen an ki pou pèmèt li tonbe nan kwayans e, ok, trè byen. Paske relijyon an sinifi yon moun kap chache aprann de Dye. Men sa pral depan ki relijyon ou chwazi. Ok, e Pyè Mak, M rete kwè ou tande. Si w aksepte, w ap vini nan kòmantè lan, w ap fè l. E Pyè Mak gen yon dezyèm kesyon ankò. Li di konsa, Ou di gen yon sèl batèm. E mwen konnen gen de tip de batèm. Ki kote nan Bib la ou jwenn yon sèl batèm nan? Ok.
A vle di ke tankou kesyon sa a, n ape reponn li nan semèn k ap vini. Remake l pou mwen.
Ok e sa vle di wap vini avèk repons lan pou li? Ya. Ok e pou dezyèm kesyon an frè Mak, kote ou te poze ou te mande e pou ou menm ou konnen gen e ou di gen yon sèl batè, mwen konnen gen 2 batè, ki kote ou jwenn sa nan labib la? Ok e repons sa frè Mak e. Alò jiskavan mwen avanse toujou Journaliste. Sa vle di ke. Lè mwen di on sèl batèm, on sèl Senyè an, si si ta gen 2 batèm, 3 batèm, sa vle di chak kò moun vle batize ou ou plonje ou nan dlo. Paske sa se espirityèlman palan. Paske lè m di yon sèl batèm nan, espirityèlman palan. Men alò repantans se lòt bagay. Ou konprann? Men sa toujou n ap kite l pou semèn pwochèn n ap vin avè l. Ok.
E twazyèm kesyon ankò frè Mak poze, alò ki fè m pa poze lòt, m pa poze lòt kesyon yo paske mwen wè w te reponn yo deja. E frè Mak poze yon twazyèm kesyon, Dunéant Pierre Marc, li di konsa, ou di gen 72 liv e mwen konnen gen 66 liv, èske ou ka site lòt, lòt non, lòt yo pou mwen? Ok.
Lè nou pale de 72 liv la, se paske nan liv Malachi pou rive liv Matye ke Bondye te fè yon peryòd de tan ke li pa t pale, li pa t itilize oken pwofèt. Sa se yon tan ke Lesenyè te fè silans. Paske menm granmoun, lè granmoun oubyen lè yon chèf Pral fè yon bagay tou nèf li fè yon repoze l li repoze l pou dè rezon dè rezon yo sa ki fè ke lè w ap pale anglè kon w pral pran yon lòt pawòl epi w di but sa vle di ke an fransè ou di mais alors sa vle di ke ou fè yon repoze jisteman pou w ka avanse pi devan an espayòl la ou di pero sa vle di chak mo ou twouve yon mo pero sa vle di ke gen yon pawòl nèf ki pral antre sa vle di ke de mal achi avèk E Matye, E te gen yon peryòd de tan ke ke Bondye pat pale avèk oken pwofèt. Sa vle di ke e preparasyon de la de la veni de Seyè Jezi Kris tap vini. Sa men te toujou genyen te toujou genyen de evènman ki tap pase. Ebyen ke se la ke Oeedans ekriven te pwofite ekri ankò de si liv anndan ou twouve liv Makabe, ou twouve e m ap vini avèk non lòt liv sa yo an, men sa son se de liv ki pa ki pa ki pa ki pa enspire pa pa le Sentespri. Konprann ke liv sa yo an se se liv ke e totalman istwa, men w ap twouve on pè, sa m ap di la on pè tout tout pè yo gen liv sa. wap trouve 2 pastè tou ki genyen ki genyen bib ki genyen ki gen 72 liv lan paske gen gen gen istwa menm si li pa espirityèl men nesesè ou konprann Ok ok ok. men bib bib bib ke pouvwa Bondye espire nan andanl lan se se li gen 66 liv ou konprann. Ok dakò m panse e e frè papito Jean Simon e frè Marc Dineyan E alò se 2 kesyon mesye sa yo m m chwazi nou fè deba a sou li, alò nou pote repons yo sou li paske lòt yo mwen wè ou te pote repons yo sou gwoup lan deja. E nòmalman mwen kontan pas e pou repons yo pase nou te pwomèt yo n ap vini avèk repons yo pou yo. Dakò, n ap kontinye avèk pwogram nan. N ap kontinye ak pwogram nan paske ou konnen, moman yo fòk nou tande lapawòl, fòk nou li lapawòl e fòk nou konprann lapawòl. Se pa sèlman al legliz, al voye men, al danse, men fòk nou konn kisa ki gen nan Labib, fòk nou konn konprann Levanjil la. Ok, alò, m panse si w gen yon dènye mo, ou kapab di l pou nou antre nan yon lòt pwogram. Ok. Alò, an gwo, sa nou te bezwen di sou afè ni batèm nan, ni, oubyen, sèke ou pa bezwen plonje, plonje moun nan nan dlo ankò, paske, tout sa ke Bondye ap fè, Jezi ap fè, li bay yon referans. imèn, men espirityèlman palan li diferan. Paske lè yon moun pral lopital, li pral jwenn yon doktè, w ap wè l gen sond, w ap wè l gen tansyomèt, w ap wè l gen inifòm ni. Men se konsa tou gen òmdedye tou kòm doktè ki gen resevwa don pou geri moun ki malad tou tankou Apotre Pòl ak Apotre Jan yo, men lè sa men se pa oken piki li bay moun Òm de Dye a bay moun non, sèlman l lonje men sou li epi moun nan resevwa gerizon. Ok. Ya sa e ben se menm jan nou pa bezwen plonje moun nan nan dlo ankò si w te fè sa deja si yon lòt lè te fè sa bon tout mèt la li ponkò te grav men kounye a la Ou pa bezwen al pase mizè plonje nan dlo ankò. Ou pa bezwen al plonje yon moun ki deja batize deja, ke l te resevwa batèm Jan an, ke l te resevwa batèm Pòl lan. Sa vle di ou mèt sèlman lonje men sou li epi pwonose lapawòl de Dye antanke sèvitè de Dye. Alò n ap di sèvitè de Dye. Men nou pa bezwen, mwen menm m pa pral fè yon, m pa pral fè yon jwèt konsa paske m konnen ke sèlman lonje men m sou li, l ap resevwa pouvwa Bondye. Ok dakò m panse tout moun konprann e m kwè ke si yo satisfè yap di sa si yo pa satisfè tou yap di sa mèsi mèsi e nou pral antre nan yon lòt pwogram e nap jwenn nou nan yon lòt videyo m rete kwè nap kontinye menm bagay la mèsi lemond mèsi pastè. Mèsi mèsi mèt Evel mèsi.